Tande a, gen Ayisyen wap kòmante anba pòs mwen ki di wi, nou pat viv premyè dezyèm gè mondyal, nou ta renmen viv twazyèm. An ou panse wap viv ou menm? Bon gen dwa kot, da jodi Ayisyen tout kote nan mond lan. Gen dwa kote w ye a se la yo atake avan wi. Kounye a w genlè panse yon twazyèm gè pou ou menm wap rete pou w ka temwanye kòman sa te ye. A ben nou, nou pa pridan. Si e pou sa nou met rele m kapon, rete. E be gele, ayis, m pa konpran a ki sa ayisyen panse di tou, nou reflechi mal pa fwa. Bon, sa vle di ke, jodi a, mwen menm, e tout moun kap tande m la nou ta dwe pe, pou nap repete koze sa a 3 zièm gè mondial. Paske ekoute, pa ta gen vre ganyan nan batay sa a. Se sèlman limanite ki ta blese, sa di lemond antye, yon planèt kap devaste, yon jenerasyon kap efase. E jenerasyon kap vini apre yo, eben yo kondane pou yo peye, eben sa granmoun ki te la avan yo fè. Gen anpil bagay kap fèt la nan mond lan, se jenerasyon kap vini yo t pral peye konsekans la. Paske listwa montre nou klè, kijan ti konfli sa yo ka tounen yon gwo katastwòf si l pa jere. Si l pa jere. Pafwa se ti detay ou minimize, se yo menm ki vin gonfle e ki vin eklate pi devan. Lè w remake gen yon ti kote ki gen yon ti kanal k ap bay yon ti dlo, epi ou pa jere l, ebyen se ti dlo sa chak lapli tonbe ki fon ti ouvè ti ouvè jiskaske ou wè l tounen yon veritab espas kote dlo ap pase ap bwote moun al jete nan lanmè. Sepandan, sa m vle n konprann, silans anpil gwo peyi pa dwe entèprete kòm lach oubyen feblès e kèlkeswa nèg ki metrize la jewopolitik, yo ka pale w de strateji. Donk gen strateji ou nou gen dwa ap anplwaye. Paske souvan, moun ki fè plis bri a pa vle di li t pi fò non. Ou pa gen moun ki pa janm pale, k ap obsève. Tande! Donk silans anpil gwo peyi, m pa vle nou menm Ayisyen entèprete yo kòmkwa se lach oubyen se feblès. Non! Okontrè, li kapab yon chwa estratejik, yon fason menm pou evite yon katastwòf, yon dezas mondyal. Diplomasi. Paske, menm lè li sanble fèb oswa ralanti, jan w ka di li, men se souvan dènye baryè ki kanpe ant limanite ak destriksyon total. Paske si nou pa ranfòse koperasyon diplomatik yo pou nou pale, pou nou diskite antre nou, m ba w garanti ba yo ka chavire nan men nou pi devan. Paske youn nan erè m wè anpil nan nou k ap kòmante fè, e menm kèk nèg ki parèt avize, paske m swiv anpil moun sou rezo a, moun ki avize, bon moun ki parèt tèt anba tou, m gade. Donk nan epòk premyè ak dezyèm gè mondyal yo, mond la pot ko gen tout kalite zam li gen jodi yo. Fò nou klè sou sa. Sa vle di, teknoloji pot ko rive nan nivo sa, pot ko nou pot ko al epòk teknoloji ki rive nan nivo li ye jodi a. Pat genyen gwo zam nikleyè n ap pale yo ki ka efase yon vil antye. On zam nan yo ka lage yon bagay yon kote, li efase yon vil tou kareman. Pou m pa menm di yon peyi, sa depan de ki kalite, sa depan. Ou wè gen moun kap di wi bagay la, la Russie. La Russie gen mwayen pou l efase la France konplètman wi. Fè rechèch, ba yo la, ba yo la. Sa vle di m pa kwè se lachte, m plis kwè son pozisyon stratejik epi reflechi pa rapò ak sa k ka rive mond la jodi a. Paske jan m di nou, a lepòk premyè, dezyèm gè mondyal, Gen kalite zam ki pat genyen ke ki genyen jodi a, ki egziste jodi a. Pat gen kalite zam nikleyè ki ka efase tout yon vil an antye nan kèk segond. Pat gen teknoloji militè ki ka frape nenpòt kwen sou latè san avètisman. Potko gen bagay sa yo. Jodi a yon twazyèm gè mondyal pa ta sèlman yon batay ant lame, li ta yon trajedi kolektif pou tout pèp. pou tout pèp san distenksyon ta peye pri sa a. E se sa m vle n konprann. Sa di gen moun k ap evoke twazyèm gè, li fasil pou di, men èske w panse ak konsekans yo paske tout moun ap jwenn. Jodi a pa gen ankenn kòmsi gwo gwo chèf siprèm anyen pa ka rive, e pa vre ditou. Gen lòt peyi ki reflechi pi byen pase yon lòt, gen prezidan ki gen plis kapasite de refleksyon pase yon lòt, Gen prezidan ki gen plis konseye estratejik, ki gen plis konseye politik, ki gen plis konseye an kominikasyon, ki metrize sitiyasyon davantaj, ki pèmèt ke gen konfli, yo evite, men yo pa pè yo pè. Pot ko gen, bon, apa menm Ayiti la, Ou pa konn ya gon kesyon drone kamikaz kap tonbe e l fè ti dega wi, l fè ti dega wè nèg yo yon ti kras pè. Kidonk, sa nou dwe klè sou li. Donk, gon seri de mwayen ki pat gen avan. Se poutèt sa jodi a, tout moun tande anpil moun ap repete bagay sa mwen menm mwen m ta pè pou m ta di sa. Pou m ta di te, m ta di wi, m ta swete yon twazyèm gè. Gen ayisyen di, o m pat la m ta renmen wè men, an ou panse wap viv?